Bonjou, bonswa tout moun, sa depan de lè wap gade videyo sa. Jodi a nan videyo sa m pral pale de Giyàn Anglè depi semèn pase a ke anpil bri kouri ke yo fè konnen Giyàn Anglè mande viza pou ayisyen, jodi a mwen pral pale de sa nan videyo a, eske se vre ou pa, si w bezwen konn tout detay ou kapab rete jiska la fen videyo a pou m ka ba w tout detay e tout prèv de kòman sa ye. Nan yon ti pale mwen te genyen avèk konsil Giyàn Angle a. Jodi a m pral pale tou pou vòl 19 desanm nan ke n ap òganize nan Azo ki gen pou ale Ayiti 19 desanm ke l ap retounen 19 desanm. Jodi a se sa mwen pral pale nan videyo a. Si w deja renmen ide videyo a, m envite w ba videyo a yon like. E si w potko janm abòne avèk chanèl la, mwen envite w fè sa kounya, konsa pou w pa rate okenn pwochen videyo ke nou gen n ap lage. Pa bliye peze ti klòch la. Pou kapab jwenn tout videyo yo pou pa rate anyen ditou. Si ou fèk klike sou ti videyo sa a, map envite ou pou kapab abòne avèk chanèl la. Mwen tou sou ou sou chanèl Love Black la, otreman di Black Love. Se yon chanèl ki bay anpil enfo, ki pale de vwayaj, si ou ta bezwen konn anpil detay de vwayaj, ou kapab Abòne avè chanèl sa pou kapab jwenn tout detay de kòman vòl li ap fèt. Siw potko abòne avè chanèl la banm kite w abòne pou kapab ko jwenn tout pwochen videyo nou yo pandan wap baw wap gade videyo sa gade moun ki bò kote w la di love black merite yon yon abòne si wap gade videyo avèk fanmi w zanmi w di love black merite yon abòne map kite w abòne pandan map kontinye saliv mwen map vini. Videyo sa a posib gras avèk Black Star Turismo, si w ta bezwen yon biyè davyon, ou kapab ank antre an kontak ansanm avèk yo nan nimewo sa a ou wè k ap pase a, la a jan w ap gade la tou, ou wè se biwo Black Star Turismo, ou kapab di konsa Black Star Turismo gen yon lokal nòmal e si w ta bezwen vizite Black Star Turismo ki baze nan Brezil, ou kapab toujou antre an kontak ansanm avèk yo si w ap viv nan. e pèsòn pa ka pale nan an pou kapab vin vizite biwo a la ou kapab toujou di konsa ou Black Star gon nòmal e li gen yon biwo nòmal. Nan Black Star nou genyen top up si w ta bezwen voye minit an Ayiti pou fanmi w ta bezwen fè ti transfè lajan pou fanmi w nou genyen transfè ou kapab toujou antre an kontak avèk Black Star Turismo nenpòt kote w ye Brezil la nou kapab voye lajan pou fanmi w an Ayiti pou desanm lan la nan Black Star voye minit e si w ta vle vin yon ajan pou kapab vann minit tou ou kapab kontakte Black Star Turismo. Depi semèn pase a gen anpil bri kouri kap fèt ke yo fè rekonèt ke Giyàn Anglè mande viza. Nou menm nou pa kouri fè videyo pou n kouri lage enfo de sa moun ap di. Nou menm nou la pou n chache enfòmasyon pou ou avan nou lage yon videyo. Dan yon ti pale nou te genyen avèk konsil Giyàn Anglè a ki baze nan São Paulo, o Brezil, kote nou te pale ansanm avè l lè n te mande l li di Giyàn Anglè pa mande viza pa mete okenn viza pou Ayisyen pou kapab antre Giyàn Anglè. Lè sa, e se sèlman Ayisyen pa bezwen viza pou antre lòt bò a. Ou pa bezwen viza pou antre lòt bò a, al pa aplike de jan ou pap tande sou entènèt la. Nou menm nou vini a prèv pou ou si w ta vle pale avèk konsil la li menm menm, ou menm ki Brezil, ou kapab pale a konsil la pou verifye enfòmasyon mou menm map ba ou a. Kisa konsil la di li menm? Konsil la di konsa moun e yo voye tounen yo oubyen moun yo arete e ki ta pral janbe fwontyè a e pou moun ki rive Giyàn Anglè yo nan moman la li vrèman konplike lè w ap rive Giyàn Anglè fò w konprann enfòmasyon sa mwen pral ba ou a Konsil la di konsa sa k fè yo ka voye w tounen swa tès kowonaviris yo pa kòrèk oubyen yo pa gen yon biyè ale retou ki nòmal nan men yo oubyen yon rezèvasyon otèl men nan moman ke kowona sa. Lap fè ravaj la, li vrèman enpòtan pou kapab tande enfo sa e pataje videyo sa pou yon lòt zanmi w fanmi w kapab wè videyo a. Kisa l ye? Konsil la di konsa lè w ap vwayaje avèk tès kowonaviris la si l gentan espire nan men w la y ap voye w tounen an Ayiti. Kisa l ye? Si pa egzanp an Ayiti poko gen vòl Copa Airline an Ayiti pou le moman, lè sa moun nan ap fè yon tès kowonaviris depi an Ayiti pou l Antre sendomeng, tan poun soti an ayiti antre sendomeng dèfwa gen moun yo kanpe 3 jou davans, lè sa tès la gentan fini nan menw, pase konsil la di fò tès kowonaviris la pigal gen 4 jou, pa egzanp siw ap vwayaje demen ou dwe fè tès kowonaviris la nan laveyn jou pral vwayaje a, paske fòk li gen 3 jou, depil gentan gen 4 jou tès kowonaw la pa bon ankò, li vrèman enpòtan pou kapab konprann. E. Pou kapab di zanmi w men kòman pou kapab vwayaje alèz lè w ap fè tès kowonaviris la. Pa egzanp, si w ap vwayaje nan demen, ou fè tès kowonaviris la nan jodi. Nan jodi, lè sa, tan pou rive Giyàn Angle, lè sa, tès la ap gen 3 jou nan men w lè w rive Giyàn Angle. Lè sa li bon. Men, si w gentan fè l ann Ayiti, w ap antre Sendomeng, lè sa, ou echwe. Ou gentan, tès kowona w la gentan pa bon. Fò l gen 3 jou. Fò l gen 3 jou. Li pa dwe gen plis ke sa. Janm diw la wap vwayaje nan demen depi nan jodi a la vèy jou pral vwayaje a fòw gentan fè tès kowona viris wa lè sa lèw fèl la tan pou rive guyane anglè lka gentan gen 2 jou nan menw lè sa tès kowona viris sa li bon men sil gentan gen 5 jou nan menw 10 jou lè sa ou echwe wan li rive guyane anglè yap voyew tounen sa se yon pwen konsil la ban mwen ke moun ki akoz ke fè moun yo tounen moun yap fè vide yo di yap mande viza guyane anglè men. Yo pa chache sous enfòmasyon an. La jan w wè la nan ekran sa se nimewo whatsapp konsil la, ou kapab ekri yo tou pou pale ansanm avè yo tou. Si ou ta vle tou kapab gen nimewo lòt nimewo pou kapab rele yo dirèkteman ou pale ansanm avè yo tou. Ou kapab ekri nan kòmantè a pou kapab di èske ou bezwen nimewo pou annik rele yo dirèkteman. Men nimewo sa ou menm ou kapab mete l sou whatsapp ou m konnen tout moun gen whatsapp ou kapab mete l sou whatsapp ou, ou menm ki brezil ki pale pòtigè ou kapab ekri yo epi y ap fè w repons trè vit epi yo kapab ba w plis esplikasyon. Pou moun ki gen ki tap antre pa Brezil pa fontyè yo. E konsil la di ou kapab antre Guyana ak anglè alèz nan moman. Li ouvri pou antre alèz. Men ou pap ka janbe fontyè pou vin Brezil. Pou akoz de kowona viris la, fontyè a poko ouvri. Yon moun ki rive Guyana anglè nan moman wap pran wout fontyè si yo kontre ansanm avèw lapolis ap arete w e yo mete w nan prizon. Se sap fè ya arete moun yo paske fontyè a pa ouvri depi yo jwenn wap pran wout fontyè yap aretew paske fontyè a pa ouvri se pou akoz de korona viris la sa se enfòmasyon mwen te pote pou ou de kòman Guyane anglè a evolye nan moman fò fè anpil pridan ou menm ki genyen pou vwayaje Guyane anglè paske si ou pa gen tès korona viris ou kòrèk nan men w nan moman la yap voye w tounen pou sèlman tès korona viris la yon lòt bagay ankò m tap bliye di nou fò w gen sètifika kontre afè w jòn nan entènasyonal si ou pa genyen l yap voye w tounen. Sa a mes bay ki pi danje a se tès kowonaviris la kap bay pwoblèm nan men moun yo pa konn enfo a yo pa chache enfo yo di se viza yo mande se pa okenn viza Guyane anglè mande ou menm janm di w la men nimewo konsil la ou kapab pale ansanm avèl tou pou kapab konn plis detay e pou kapab verifye enfòmasyon ke mwen ba ou a si ta vin genyen Guyane anglè ta mande viza chanèl sa ap pote bon enfòmasyon pou ou pou kapab konnen tout detay e lap vini a prèv pou kapab pale avèk moun yo dirèkteman se pa tande sa yon moun ap di w men fò gen prèv pou kapab verifye enfòmasyon an. E mwen te pale de vòl 19 desann nan kap fèt an Ayiti avèk Azul, la nou gen yon vòl nou rete sèlman 6 plas sèlman pou vòl sa. Plas yo moun ki prè ou kapab toujou antre an kontak avèk Black Star Turismo pou yo kapab mete w e nan vòl sa ou menm ki prale an Ayiti e ou menm kap soti an Ayiti. Yon gwo vòl kap soti Campinas epi lap fè skal Manaus epi pou Ayiti. Se vòl dirèk li ye. Vòl sa ou menm lap soti 19 desanm Brezil, si w Brezil ou pral an Ayiti ou ka tou ale nan vòl sa, epi menm 19 la wap tou revole an Ayiti pou vin Brezil. Se menm lè sa li pap rete avyon ap rive an Ayiti epi menm kouta lap re anbake ankò pou l kapab vini Brezil. Nou pat anonse vòl sa paske te gen anpil moun, se pa sèl nou menm kap mete moun nan avyon an, gen plizyè ajans kap mete moun nan avyon an. Lè sa avyon an ap gentan full. Rete sèlman 6 plas sèlman men plas sa yo gentan gen moun sou yo men moun sa yo poko fè pèyman yo. Men si ou menm ou gen kòb la nan men w ou kapab fè pèyman trè vit epi ou menm wap vin jwenn yon plas ou kapab ale nan vòl dirèk sa kap fèt 19 desanm nan. Si ou menm ou ta bezwen ale fanmi w an Ayiti pou desanm nan al pase nwèl lan an Ayiti ou kapab toujou antre an kontak avèk Black Star Tourismo. Nou la pou n pote enfo pou ou, m envite w abòne avè chanèl la. Map di w mèsi paske w te gade ti videyo sa.